Humm Bonsoir mes amours mwen swete ke tout moun anfom avek Jezu pou moun ki moute sou chanel mwen an pour la première fwa humm non pam se Ardenne Dorilus ok humm mwen se moun ki bay pou moun ki moute pou la première fwa mwen se moun ki bay anpil service sou chanel mwen an egzanp mwen gen remed naturel Mwen fè pou moun ki fè suk, pou moun ki fè tansyon, pou moun ki fè enfeksyon vajinal. E an menm tan guys, mwen mwen toujou lage bèl video funny pou moun yo kapab ri, bèl feuilleton tou, pafwa yo konn yo konn kòmanse yo pa kontinye. Emm Pandan w moute sou chanèl la, m swete ke gon grenn videyo ki fè w abòne. M swete ke gon grenn videyo ki fè w abòne ak chanèl la. Ki fè w like nan yon videyo. Ki fè w kòmante sou chanèl la pou di waw oubyen ou di aranje sa demwazèl. Ok, kòm m ap swiv ou, ou gen tèl bagay ou pa fè byen, aranje sa. Ok. Ehm map rezon k fè m monte sou chanèl mwen an jodi a e se pou m ka di w kèk bagay ki pase sou chanèl mwen an ke m pa renmen e tou pou m pale nou de rezon k fè m pa monte sou youtube menm jan m te konn fè avan an e rezon tou ki fè m lage feyiton premye feyiton m nan san entwo ok depi m fè feyiton dabitid m toujou lage entwo M toujou bay m ti moun yo motive moun yo m di m pa lage yon video lap trè bèl lap trè bèl m toujou fè moun yo konnen ke oh motive nou wi paske m pral lage yon video la video sa lap vrèman bèl lap trè trè trè nice etc ok. Men sa fè lontan m pa janm monte sou chanèl la. M pa, pou m kòmanse sa m pral di a, mwen pa dekouraje, mwen pa vreman ka di sa se dekouraje. Ok, mwen dekouraje.

Remèd natirèl yo Dorilus remèd natirèl yo bon men sak fèt ooh m ale lopital yon doktè di m pa fè sik ankò akoz de remèd natirèl ke yo ban mwen yan etc men pa kontr m pa jwenn love sa yo vre. Tankou moun nan jis ap baw love nan bouch men pou love la jamè. E sa pa sa vreman pa fèm plezi paske m panse tankou m tap gen plis abòne. M poko janm monetize sou chanèl youtube sa e m gen plis ke 2 zan sou chanèl sa m pral nan 3 zan sou li m poko janm monetize. M poko nan 2000 abòne epi anpil bagay ap pase men m vin di konsa ke m pa rezon m pa rezon pou m kontinye l ankò piske piske m pa jwenn ankourajman m pa jwenn kenn mo dankourajman an palan de mo dankourajman an Tankou moun yo fè sanblan ke yo renmen sa map fè sou chanèl la, men an vrè yo pa abòne, yo pa like, kisa ka fè w sipòte yon moun ki gen yon chanèl YouTube? Sak ka fè w sipòte yon moun ki gen yon chanèl YouTube, se lè ke w abòne ansanm avèk moun nan, ou kòmante, ou like, ou toujou la souvan, ou ka pa la souvan sou chanèl la, men w ka voye moun, ou ka di entèl map voye w sou chanèl sa paske Demwazèl sa fè yon seri de bèl video sou chanèl li an, egzanp remèd sik, remèd tansyon, remèd yon pakèt lòt bagay. Pa kont, m pa jwenn sa yo. M fè 2 zan sou yon chanèl YouTube, m ap fè, m vin wè ke se kòve m ap fè. Imajine w, se pa, si se pa kòve m ap fè. Gen moun ki fè chanèl. yo te konn ap mande m, Oh demwazèl, kijan w fè pou ou sekirize chanèl ou an? Montre m kijan m fè chanèl YouTube. M montre yo. Pa kont yo menm, yo gen plis like pase m, yo gen plis view pase m, yo gen yo gen plis abòne pase m. M gen yon videyo sou chanèl YouTube sa. Map pale youtube m nan la ki gen 30 mil view konprann video m gen 30 mil view ok e m gen yon video sou li anko ki gen 15 mil view san konte like e m gen yon video ki sou chanel la anko ki gen 2700 view Imajine ou, si se ou pa tap dekouraje avèk yon chanèl konsa, pandan 2 zan sa, m pa tap yon lòt bagay, pandan 2 zan m tap chouchoute bouda chanèl la, m pa tap gentan yon aprann yon bagay ki pou ede m deja. M bay chanèl mwen tan. Pa paske m pa aprann. Non m pa janm. Pa paske m pa aprann. M aprann metye. M fini lekòl lan m sou chanèl la. Depi lè m nan reto oubyen lè m nan filo. Depi lè m nan reto oubyen lè m nan filo m gen chanèl youtube sa. Oubyen filo. Oubyen filo. M gen 3 zan depi m fini. Hey! M gen 3 ou 2 zan depi m fini depi m fini lekòl lan. Imajine w! Imajine w! Gen moun ki di m bay vag. Pa kont m te konn fè yon seri de vye videyo sou li. Tankou lè m di w videyo m pa konn kijan pou m mete telefòn an pou m fè yon videyo. M pa konn kijan pou m mete yon kamera pou m fè yon videyo men. A la minit ke m chanje sa, m delete tout video ki te sou li, mwen menm m reprann, epi m vin ap lage bèl video sou chanèl mwen an. Kemedi se yon bagay, tankou anpil moun YouTube ki jan yo ye, pou yo abòne ansanm avèk chanèl la w, fò w ka, fò w ka parèt an limena, oubyen w ap viv Etazini, oubyen w ap viv sitou Etazini. Obyen ou an koup, ou an koup. Ebyen se tout sa yo k banm dekourajman seman avèk youtube la. M te rive yon moman si m te jwenn yon moun ki te di m l ap achte youtube la nan men m mwen t ap vann l abòne.

M pa vin pase moun lòd pou yo abòne ak chanèl la, m pa vin trangle moun pou yo abòne ansanm avèk chanèl la. Men m pale tankou sa k fè m mal, sa k fè m pa janm monte sou chanèl la. Paske m gen anpil moun k ap di, Oh, Dorilus, poukisa ou pa monte sou chanèl sa ankò? Poukisa ou pa fè videyo ankò? Men ki ankourajman m gen pou m fè videyo sa ankò? M pa gen kenn ankourajman pou m kontinye. Ok. Sa se tout rezon ke mwen pa lage, mwen pa janm monte sou chanèl la ankò. Sa se rezon ke m pa monte sou. Emm, tankou ou se mete w nan plas m. Si se ou ki te gon chanèl pou moun ta pa aji konsa, èske ou t ap santi w byen pou te kontinye fè videyo a? Non. Poukisa moun fè chanèl? E pa pou ka gen vyou, e pa pou ka gen abòne? M nan 2 zan m pral nan 3 zan m poko janm ka monetize chanèl sa ok epi sa moun yo gen kòm bagay ankò a lè ou moute sou chanèl ou an yo avanse videyo ou a pa kont m ap fè videyo ki nan 5 minit 10 minit mezanmi mezanmi Ok. Nou pa p etènize sou sa n ap di a twòp. Ok? Nou pa p etènize sou li. Men sa m ap di, pou ki rezon ke m te fè chanèl YouTube mwen an? Pou ki rezon m te fè... Pou ki sa m te fè chanèl YouTube mwen? Pou ki sa m te fè chanèl YouTube la? M sonje yon moman nan lavi m, m te konn tèlman tris, m te konn strese akoz papa m, ok, papa m mouri eksetera. Epi m vin ap fè ti videyo m mete sou stati m. M ap danse, m ap chante, m ap pale, m ap pote konsèy sou estati. Sou stati whatsapp mwen. Epi gen yon seri de moun ki di ki ekri m, yon pakèt moun ekri m menm, yon pakèt epa yon seri de. Yon pakèt moun ekri m paske m te konn gen anpil kontak sou telefòn an. Ok, epi yon pakèt moun ap ekri m yo di, demwazèl, poukisa ou pa fè yon ti youtube chanèl? Yo di si w fèl lap bon pou ou wi M di janm fèl epim pa gen ide sa paskem timid anpil Kòman m pral fè chita devan yon kamera map pale epi lòt moun ap gade m Yo di wap jis pran telefòn anw epi w mete yon kote epi w kòmanse fè videyo w kreye chanèl bon jiskaske yon moun vin M te kreye chanèl la pou kont mwen te vin map banm pwoblèm epi lèm wè sa m fè yon moun kreyel pou mwen.

Ok mes amour nou mèt gade premye video sa mdi pa bliye peze notifike chen chen mpa byen ka di bagay la paske se tanm te nan filo ok mpat byen ka dil epi si telman moun yo ap metem cho yo pral gadem yo pral dis yo pral dat. A vrè di, m te jwenn kèk grenn moun ki te vin gade m vrèman, yo felisite m, yo di m sesi, yo di m sela. Men, pou m kounye a m bezwen fè 2000 abòne m pa ka fè l, hee, tèt chaje wi. Enben mes amour, m pa vin la pou m joure nou, m pa vin la pou m ban nou egzijans pou nou abòne ansanm avè m, pou nou tou.

Feliz Navidad, Jwaye Nwèl, pa bliye fèl avèk fanmi ou, zanmi ou, fete byen fete. M konnen gen anpil moun ki sou chanèl mwen an kap fete anivèsè yo swa nan moman sa a, swa jodi a oubyen demen oubyen lòt jou kap vini yo, mwen swete nou tou kouraj. Lavi a se yon konba li ye, goumen tout otan nou kapab pou nou kapab jwenn sa nou bezwen an. Lavi a se goumen, batay pou w ka rejwenn sa w bezwen an. Pa bliye, nou pa pale pou ane a ankò, bòn ane! Si nou pale tou, n ap la pou nou toujou di w Merry Christmas, Jwaye Nwèl. Ok? Um, pou videyo pati 1 an, nan eskize m pou entwo m pa fè a, men kan menm, m te panse l tap gen 13 moun nan feyton an, men 8 moun ale Ayiti, konya la, m te vin efase entwo a. Kan menm, n ap refè yon lòt pou nou nan pati 2 a. Nou kwè nou ka lage feyton an pou nou ka pran priz jodia pou nou lage nimewo 2 a pou menm si nou fin choute youn men gen ti priz nou bezwen pran pou nou ka lage video a pou demen si Dye vle ou byen pita ok si m pa dòmi tou li konn minwi m ap travay video pa bliye pase bòn fèt jounen ou byen pase bòn nwit sa depan de lè ou pral